Bòn ane.
Paske se premye videye nou nap fè pou mwa janvye an e nou te pran yon ti poz nan youtube nou pat poste men konnya la nou tounen frèch nou tounen back epi nan pral poste plis videyo e ou menm ki fè pati de youtube channel nou an nou remèsye ou ou menm ki abòne ki pataje videyo nou. ki kòmante ki di nou sa yo ta renmen wè nou apresye sa e mande w pou ankouraje nou plis. Epitou nou toujou kontan lè nou wè ke ou pataje sou Facebook, WhatsApp, sou Instagram nou e sa fè nou plezi paske lè nou travay se pou nou travay e m panse a lèt de nou menm nou kapab fè plis efò e nou poste plis tou. Nou va ekskize nou paske nou pa vrèman poste nan moman an la paske nou konnen nou te yon ti jan okipe e pou janvye a la nou retounen an fòs ou konprann nou retounen an fòs na pral poste anpil nou pral bay plezi epi aprè sa
nap jwenn plis video e so jodi an video jodi an se. Se yon ti istwa de relasyon nou pa vre e wap gadem ri e se yon ti istwa de vi nou you know ou konnen tout relasyon gen pwoblèm gen kè kontan genyen e e e sa nou rele e e nou kite So Nou te kite yon lè And then nou pral esplike sa
Epi tou nap di Bon avan nou kòmanse video a nap di tout moun ke E Tou sa w renmen e tou sa w vle nan lavi E goumen pou li E tou sa w vle Konkretize nan lavi a So ou dwe sakrifye yo pou li. Se kòmsi ou di ou vle devni yon bagay, fòk ou leve bonè, leve ta. Bon, mwen menm dèfwa m pa fè l. Ok. Kisa ki la a? Fòk ou leve bonè, leve ta? Fòk ou dòmi ta pou leve bonè. Ou konnen sa m vle di a? Antoulèka. An tou le ka e yè. Li toujou ap di m pa konn pale kreyòl mwen tou. Ou wè sa e ou wè sa m vle di a ok. So m t ap di nou ke fòk nou leve bonè e dòmi ta. But men lè ke mwen m pa defa e pa tout lè m kite bay enui m. Ou konprann? So m lekòl lan la depi m gon devwa ki twòp pou mwen m dòmi dòmi m konsa tou si s on devwa ki kòmsi trèzenpòtan m p ap dòmi pou m kapab fè l. Sa vle di Humm tout sa ou renmen nan lavi an goumen pou li epi tou humm sam vle di nou tou pa espere kòmsi e si wap bay kòmsi san pou san oubyen wap bay senkant pou san ou espere kòmsi ou jwenn menm menm menm menm montan sa vle di ap tjou gen dè wo dè ba so lè nan relasyon se yonn sipòte lòt yonn rale men lòt epi avanse baby kontinye. Ok So m pa konn sa l t ap bay la si se konsèy li t ap bay E nou pral kòmanse E m sonje lè mwen m ansanm avèl nou ansanm Epi nou isit men e paran paran nou ap viv Ayiti Manman m Ayiti paran w Ayiti Right
Not really. Pa ren Ayiti. Pa vreman, ok.
Pa ren Ayiti, mwen menm papa m isi, ok. So, papa m ki ale Ayiti. Men, e, men, mwen menm ansanm avè l, gen tan fè tout aranjman, ok. Paran l, li pral voye paran l lakay mwen. Lakay manman m. So papam te ale ayiti pou papa papam te gen bagay li te al regle ayiti so nou tou pwofite tan sa nou di konsa pou paran yo ka rankontre menm si nou pa la men paran yo ka rankontre kounya la li menm e poul voye parann gen yon lè 8 è. 8 è pou paran an te sipoze rankontre avèk paran m 8 è pase nad marinad 9 è nad marinad epi mwen m ap pale ansanm avè manman m manman m ap di m o paran ado pa janm vini e papa m menm ap fè move san paske li pa renmen bagay konsa li chita l ap tann moun yo yo pa janm vini. Konnya la e papa m dim konsa depi 8 è map tann moun yo yo pa janm vini e m pa pre tann yo ankò mwen menm m pral kouche so papa m son moun ki domi depi 7 è so li fè tout tan sa ap tann moun yo yo pa janm vini e mwen menm m dil pou la rele paran l pou li ale la pou ale lakay la. E pa vre non se pou di moun yo ke w tap kriye anvan. Nope lè sa m pot kote kriye konnya la m di konsa Si paranw pale lakay la nap bay vag m diw nap kite m diw m pa nan bagay sa like I love my dad m renmen papam anpil pou. Nap dim kiyes nan nou kamse ki gen rezon ki gen tò ok. Dan ou gen tò. M konprann ke sè So moun yo pat show up on time ok lè w te vin rele m kisa w yo m te di w it's not like kòmsi ke m pat di moun yo sa so m pa Ayiti m pa konn schedule moun yo m pa konn sa moun yo ap regle Ok se pou yo te di w sa what's going on si yo te di w ok m pap ka vini e tèl lè m ap ka vini tèl lè sa ka soti nan yo papa w pa te show up menm. I mean ok so it's not like papa m pa te show up menm papa m pa yon moun ki kòmsi chita li chaje responsablite ok Kounya la ou pral fè m fache paske wap chache excuse pou li Li pa vini li pa vini li pat janm ale Pou jis kounya la li pa janm rekonèt ni manman m ni papa m tandike manman m still rete Fòlibète

Lè m rele l m ap pale ansanm avè l, papa m wè papa m fache kounye la m tonbe kriye paske like m santi m m te santi m vrèman I felt bad m te santi m bad pou sa. Paske like moun yo ap ret tann lè m di konsa that's it m pa nan relasyon sa ankò bay sa yo m di m fini so m kite travay bonè jou sa koz m pa santi m te ka rete m tap kriye tout nan travay la epi lè m kite travay m ale kay yon zanmi m pa menm ale lakay mwen menm m al kay yon zanmi m and then m di l sak pase. Kounya la li li di zanmi nan oo sanble mwen m ansanm a Lofa nan relasyon ankò li vin nan zòn bò zòn minwi mwen m I was m tap dòmi but li menm li poko ka dòmi li te kriye tou wi kounya lèm dil konsa. Epa vre men li se lèm tande wap kriye lè w rele m ou di m konsa m di konsa. No you call me on facetime nou tap pale nan apèl videyo. Ah baby.

Nan men fò di moun yo kòmsi w like ah Mwen rele manman m di manm konsa m di m di manm ke sa pa vrèman nice ok Epa sot ou di manman w di manman konsa ooh Wè si nan di fanm sa
Epa vre Epa vre Epa vre.

So of course mwen di, mwen, mwen, um, mwen pat janm gen chans pale a papa m pou m te ka di l ke ale rankontre w, ale rankontre paran w. Kon la m di manman m konsa. Ou di m ou te di sa ankò sa. Yes. I mean, manman m, manman m te ale kote papa m pou l di l sa tou. E sa vle di plizyè moun ale kote papa m pou l di sa. Papa m, m pa konn sa l ap jere petèt. I don't know. Konnye la. Lè e ti pitit lan rele m li di m konsa ke e paran l ap tann paran m yo pa wè yo bagay sa yo so mwen sa ki te mwen nan tout istwa a sa ki te fè m mal se lè kòmsi li menm li te vin pran m pou pa serye paske an li menm li met nan lespri l ke kòmsi m pa t di moun yo sa so se sa w te di ki te fè m mal.
Non non the thing is m konnen w m konnen w di moun yo sa but e paran m. Pa banm di nou pa k wè on se w vakabon mesye ye li pa sou afè seri hehehe pa banm di bay vag bay vag pa banm di bay vag m di wam tann. Kounye la epi bon mwen m oblije rele manm mwen m rele manman m nan tèm ke kòmsi like m di manm ke kòmsi son wont li fèm pran menm lè papa m swadizan menm lè kòmsi swa papa m te konnen li te chwazi pat ale oubyen bagay bòt E ou manman m, so m panse kanmenm menm lè papa m swa pat nan peyi a oubyen pat nan zòn nan, li, ou te ka ale, konprann, ou te ka ale pou kò bagay sa yo epi lè sa manman m di adye, e m pa janm wè papa w bagay sa yo, so m pral oblije ale kounya la ansanm avèk yon gran sè m, konprann. M pa konn si tantan mwen t ale but yon gran sè m t ale epi apresa. Se apre papa w vin rele m. Papa w vin rele m, papa w di m, like, l ap di m konsa ke, Ya manman w se yon nice moun, bagay sa yo, manman w tèlman bagay, se sela, e sa fè m plezi, bagay sa a, ou konprann? Janti, bebe, janti. Manman l, papa m di papa l jan, manman l janti. Epi apre sa li di, Bon, ok, kounye a la, e sèl papa w ke m pa t rankontre, but m pa konn lè m tounen Ayiti ankò, bagay sa yo, e m a, n a fè yon lòt aranjman, n a rankontre l ankò. But. Se pou w like, se pou w di konsa ke e ou k tap kriye avan paske. Yeah m kriye paske of course se mwen menm ou fè bagay la. Wap kriye ou rele m and then fason w pale avè m nan a min ou konnen kòmsi m pa renmen moun pale avè m yon fason dwòl bagay sa yo. Lè w vin rele m ou di m. M pa pale avè w dwòl non m di w konsa m di w konsa e e e e m avè w nou pap ka ansanm ankò nou bay vag.

Sa vle di nou te nou tounen ansanm ankò humm sa yeah nou tounen ansanm kamera di chaj nou oblije mete yon fen nan ka nan Woy. nan eh story an si w bezwen plis story toujou wa di nou epi nap fè sa pou ou eh. E si w gen yon kesyon pa bliye kòmante anba a m kwè pwochèn video se yon kesyon repons map fè epi mesye sa prale la video sa ap poste aswè a ok e la prale nan semn nan se mwen menm sèl nou pral m konnen nou renmen m anpil ok mwen renmen nou anpil tou nou pa renmen n se sak fè lè l ale nou pa menm sonje l menm sa vle di nap jwenn plis video mwen menm. Map pote anpil prank pou nou e li pap mesye sa m pap fè prank sou li paske li pap la map prank moun around me Random people pou yo bat ou nan lari a
Ebyen ok kòm m toujou di nou pa bliye abòne pataje videyo nou yo kòmante e. E di nou sa ou ta renmen wè nan pwochen videyo. Kòm m toujou di nou, si nou pa nan Team Love la, nou pa al a mòn.
New year New year New G sa vle di m trè cool, m poze m trankil wè. Nou la toujou. Wè lap pale, li vin fin avè m la nan kamera a lan, m pa di way, m poze m trankil. Nou la toujou. Trè cool.
Sou wè yo la toujou e mwen ap gade deja Nèg la klere menn.